Savalue konpatriyòt yo, kouman nou ye? Ben se Toya, nou la pou n ba w rapò sou envitasyon nou te genyen nan lakou Pari a. Avan tou, n ap remèsye Dim Enperyal e n ap remèsye Gwoup Kouzen Lakay pou envitasyon sila. Wi, se pa premye envitasyon ke nou konn genyen pou n deplase kite peyi a, men mwen menm pèsonèlman, m pa t janm enterese deplase, paske m toujou ap di m gen twòp travay, m pa gen tan. m poko fin, mouvman poko fin chita ase tou sa, men m te vin rive nan yon sitiyasyon mwen te oblije deplase. Mwen oblije deplase nan ki sousi, se nan sousi pou n di tèt nou, pandan ke yo envite nou la pou yo onore nou, n ap wè kòman n ka pwofite rankontre de seri de konpatriyòt, eseye eksplike yo je nan je pou yo wè kòman tou yo menm yo kapab patisipe nan travay ke n ap fè a. Paske travay nap fè a nou pa vle bòs nou jis vle fonksyone an konbit an solidarite poun fèl jan sa mande a ok epi nou te di tèt nou nap rantre a Pari nou kapab konstatel tou kote ke pase ke mouvman tonbe nou prefere fonksyone an pwojè pwojè a kòman nou kapab toujou tandem di m dwe m dwe anviwon 50 mil dola ameriken, se pa rapò a fèm 220 tan pou pòchri a, pou 2 pòchri sa yo ki la, pou pòchri nan lakou Aken an, paske m tèlman pa vle pwojè a tonbe, mwen di tèt mwen moun yo patisipe avèk lajan, nou menm n ap travay, mwen menm, Tchovi yo, lòt konpatriyòt ankò, n ap ranbouse nou avèk bèt, men de sa espas sa yo ava rete de seri de senbòl de jenerasyon an jenerasyon, pou yo pa di nou. E sèl zansèt nou k te fè, nou menm nou pa fè anyen. Menm si l piti, men se lespri a n vle kite jenerasyon k ap vin dèyè a va fè yon pi gwo bout tonton bagay. Ok. Paske listwa bon, nou dwe konn listwa nou, nou dwe repete listwa nou, men listwa nou kapab dwe ride nou tou pou nou kreye lavni nou. Dakò? Ok. Nou te resevwa yon plak nan lakou Pari. Vwala. Se te premye novanm. Onè emerit desène a Febe Martine Toyar, Pari.

ki toujou ap pataje, ki toujou ap banm mo dankourajman, ki toujou ap temwanye poun di Toya se gras a ou menm ki fèm kòmanse sa nan lokalitem, m kòmanse tèl aktivite, m fè sesi m fè sela franchman mèsi bokou e mèsi a ou menm tou ki konn abitye salanbe nou, joure nou, m panse ou menm tou ou kontribiye nan fason paw. Negativman kwa. Ok. Nou kapab remake, pandan m te a Pari, mwen te gen yon ti mamit nan men m. Ok, banm eksplike nou kòman trajè a te ye, nou soti Okay, Okay pou Okap, Okap, Bahamas, Bahamas, Lond, Lond, Pari. E nou te kapab wè ti mamit lan te nan men m. Aktivite a te gen pou l fèt premye novanm, men depi avan premye novanm, nou te kapab asiste nan monte desann nan medya, kontinye pale pawòl lakay, pale pawòl travay la. Nan yon premye tan, nou te ranmase. M konnen nou bezwen konn konbyen kòb m te genyen pa vre? Gogo patriyòt ki di Toya, Piga moun yo panse w charye Lafrans vin avè l non piga yo touye w non Toya. M di pa enkyete w paske depi kote m te ye a cheri m te gentan bay lajan m te gentan bay lajan materyo a m pa t gen lajan nan men m. M pridan. Ok, nou te rasanble avan aktivite a. e 2150 dola 2150 dola moun yo franchman mèsi m vle fè n konnen se pa kantite lajan nou bay la men se jan nou bay li a ata lèt m gen la m poko li lèt yo pou nou moun yo banm parfum moun yo banm valiz moun yo ban mwen eyy chaje jènjan lafrans. M gen poum fon foto shoot pou nou. Ata jèn je yo ata achte bagay pye poum mete hein mak bagay pyem se mak valiz mwen eehh mesi mesi franchman mwah ayy m fout renmen nou ok avan aktivite a nou te ranmase 2150 dola li ekivalan la ba m pa wè twòp diferans e mwen mete li an dola 2150 dola pandan sware a nou ranmase 5080 dola Franchman sware sa se te yon bagay tèt chaje. M te santi enèji nou, m te santi 99 pwen 9 pousan an e nou te pozitif nan sal la e se sak fè m te desann m di tout moun boom boom boom boom paske m te vle nou kontinye pataje enèji pozitif nou ansanm avèk mwen ok pou sware a pou mayo avèk kotizasyon nou bay. Li te an tou 5,080 dola. Kounye a nou pran 5,080 dola sa a nou plis li avèk 2,150 dola ki vin ban nou yon total de 7,230 dola. Men sa ke nou pat konnen. E, gen moun ki te konnen, men se pa nou tout ki te konnen. Tòy a pat vwayaje pou kò l. Apre plak sa a, apre plak ke yo ban mwen an, moun yo te sipoze ban mwen 1,000 dola. Men, mwen te di m pap vwayaje pou kò m paske sou tè lakay, m pa janm vwayaje pou kò m, m pa janm soti pou kò m, Menm si map kite peyi a tou m pap kitel pou kont mwen. La yo te oblije fè youn nan moun nan mouvman yo ale ansanm avèk mwen men yo te gen pwoblèm finans, yo te gen pwoblèm lajan. M te di pa gen pwoblèm, mil dola ke nou ta ban mwen an, nou mèt kitel pou tikè. M te kitel pou tikè. Epi nan lajan ki rantre a m te oblije bay 700 dola ankò pou tikè, plis 300 dola nan peye malèt paske se te transbòde. Se soti nan avyon, desann avyon, monte yon lòt avyon. Se transbòde l te ye. Nou konn sitiyasyon lakay yo kòman sa ye. Sa vin fè antou m retire mil dola, plis m te bay fè douz douzèn mayo, se a kredi, m te bay fè li, moun yo, m gon konpatriyòt nan Kanada, ekri m cheri pou m voye mayo a, mayo a deja Ozetazini, men adrès la yo pa ka voye l pou ou, ekri m pou m kapab voye l pou ou. Li tèlman m t ap mande, m di moun yo peye mayo non, peye mayo pou m ka bay fè mayo, pou m wè kòman m te ka antre yon ti monnen. Li jis Kanada, tèlman l wè m pa jwenn moun, li di Toya m peye de mayo. Kòmsi pou m ka jwenn ti mwayen pou m kòmanse bay fè mayo. Franchman, mèsi anpil. M santi lanmou nou wi moun yo. M te bay fè 12 douzèn mayo epi pou 1200 dola. Yo te fè m yon ti rabè. E nou bay 800 dola nan nan lajan mayo a. Sa vle di nou rete 400 dola nou dwe paske nou ret 5 douzèn mayo ki poko vann. Antou, nou retire nan lajan k antre a 1800 dola. Nou vin fè yon depans 1800 dola. Lè n fè 7230, nou retire 1800 ladan l, nou rete 5430 dola. Nou rete 5430 dola. Ok, nou konnen nou te pase Bahamas. Moun Bahamas yo, m vrèman dezole. Ti tan te kout, m pa t ka wè moun yo vrèman. Mwen te gen yon fanmi avèk kèk lòt konpatriyòt ki te patisipe, antou ki bay 500 dola. yo bay 500 dola epi lè nou plis 5430 nou plis li avèk 500 li ban nou 5930 dola nou vin rete an tou 5930 dola gen ti monnen ki fèt aprè aktivite a sa vle di m ka vann ou mayo pa egzanp gon moun ki te pran 2 mayo ki ban m 50 stèlin m ap gentan ban nou istwa sa paske m te oblije dòmi lond m ap gentan ban nou istwa gon pakèt bagay pou m di nou Ok men ti detay sa yo vin aprè. Men lajan ke nou rantre a se 5400 5930 dola. Nou t di tèt nou nap retire 5000 dola pou kay la. Nap retire 5000 dola pou kay la. 930 dola sa gentan chanje lontan. Mwen gentan fè pwovizyon paske lèm parèt la. Se tèt fè mal. Se te tèt fè mal. M gentan fè pwovizyon. Men 5 mil dola sa, nou konnen n te gen 2 konpatriyòt ki te kòmanse kay sa. E mwen genyen pou m wè ansanm avèk yo. Men 5 mil dola sa, moun yo, li pral nan baz kay la. Sa vle di, li pral nan sòl kay la. Nou sonje gason Ralph te ban nou mil dola. Nou te pran 425 blòk. Paske se an blòk 30 ke y ap fè l. Ebyen, nan 5 mil, 5 mil dola sa, n ap annik fè 5 mil. N ap fè 425 miltipliye pa 5, l ap ban nou 2125 blòk. 5 mil dola sa prale an gwo pou blòk pou solay kay la. Paske mwen gen yon pwoblèm la, nou konnen fondasyon an fouye chak lè tan, yo retounen plen ankò. M jis vle leve chòl la pou omwen pou m gen yon ti lapè lè tan lapli pase. E Konpatriyòt yo, mèsi. M te santi lanmou nou. Kotizasyon nou an te itil mwen anpil anpil, men sa k pi enpòtan pou mwen, se kontak ke m gen ansanm avèk nou. Mwen te di nou, fò m tann mwen bay rapò a anvan m fè kèlkanswa rankont avèk nou. La kounye a mwen ouvè pou rankont, mwen genyen gwoup taksi, gwoup taksi yo,

Pou yo vin rekonèt mwen ki pran machin genyen k vini k pa wèm ki retounen moun yo nap gen poun fè ti pale wi men video sa twò kout poum rakonte nou tout bagay mèsi konpatriyòt kap banm 50 sak siman ou mèt kontaktem kounya mwen okay mwen pral pran 2125 blòk dèke 2125 blòk sa rantre map anonse nou ke 2125 blòk la la e map fè video montre nou franchman mèsi mèsi anpil mèsi. Mèsi. M pa konnen sa pou m di nou ankò. M pa konnen kisa pou m di nou. Men m santi lanmou an. M santi l, m santi l. Mèsi gwoup Kouzen Lakay pou eksperyans sa a. Mèsi Dim Enperyal pou eksperyans sa ke w fè m viv. E mèsi a chak grenn moun ki te met ti lòsyè yo, ki te pemèt nou pale pawòl la, ki te pemèt nou degaje sa k ap pase lakay. Ayibobo nou tout. Sèlman sa m ka pwomèt nou se konviksyon, konviksyon, konviksyon. Ayibobo.